Ha papa! Lapolis frape Vitelòm jouk nan zo! Anpil nèg tonbe. Katouch vide tankou lapli. 7 cha blende, se kantite sa a ki te prezan nan kad operasyon sa a k fèt an sekrè. Mwen menm, m ap vin ba w yon ti bagay tou piti. Ou konnen, m p ap kite w san m pa ba w anyen. Humm! Bagay la rèd. Bon, Ayisyen sa li menm deside, li pran plis ke 2 milyon dola nan men gouvènman Lèzetazini. Pou l fè kisa? M pral ba w koze. Lanbògini, mont Rolèks, koze yo anpil, men kòman misye fè pran kòb sa? Kòman yo fè ba li l? Ak ki kondisyon yo te ba li l? E kòman misye fè tonbe nan kalite. Bagay sal pran la. Ou pral tande koze nan Gonayiv, bagay la kontinye chofe. Youri Latòti fas a fas ak Ariel Henry, bif la move. Humm bal kap tire koze yo anpil. Bon, sak dwòl la kounyeya se paske Nenel Cassy tonbe nan yon pwoblèm la a paske daprè anpil koze kap pale se li ki ta voye touye youn nan bwa dwat Martine Moise Bonjour bonswa entènèt kouman nou ye mwen rele kesnel doleans se toujou pi gwo plezi pou m enfòme w pa bliye travay sa kap fèt la se pou ou li fèt gras a ou e nap kontinye frape jiskobou. Men kite m di w yon bagay ki trè trè enpòtan, nan peyi Dayiti, se yon kesyon de chak koukouy klere pou je w. Menm lè moun ap mouri, sa pa di pèsonn moun anyen. Menm lè moun ap tonbe tankou grenn lapli, tout moun fè kòmsi yo pa wè. Depi yo jwenn posiblite pou yo met nan pòch yo, moun mèt tonbe. Depi yo jwenn posiblite pou yo regle zafè fanmi yo, moun mèt tonbe. Ki kote w ap gade videyo sa a?

M ta renmen voye yon bak yon big up spesyal pou Katia Berman sa kap fèt dim kòman nou ye si ou nan Canada si ou etazini ou an Haïti m voye anpil respè pou ou bon tande m byen si la polis atake vitelòm konsa. Gon bagay, gon koz, e m pral eksplike w koz sa. Anvan w gen detay de sitwayen sa li menm ki pran 2 milyon dola Ozetazini an, gade pito, anvan sa, kòman bwa dwat Martine Moïse la fè mouri e kiyès ki ta touye l. Dosye yo anpil.
Nan Palè Nasyonal. Ebyen, lefètke te gen yon kontansye.

De la eske yo di ke misye te kraze eleksyon yo paske Ti Kris se yon eleman ki pwisan, se yon militan ki pisan nan depatman an. Ebyen, nèg yo arete Ti Kris, yo jete l penitansye. Mwen fè tout demach ki te posib, ekri tout òganizasyon dwazimen anndan peyi a, rankontre avèk 2 prezidan komisyon jistis nan paleman ayisyen an. Sa te fè atis te fè anpil entèvansyon nan radyo. Mwen ekri Amnisti Entènasyonal, mwen ekri òganizasyon sendikal sè yo onivo entènasyonal. Mwen fè tout sòt de demach, manifestasyon, nou arive fè grèv, fè sitin, demisyon, tout yon seri de deba. Nou te gen Mèt Renold Georges kòm avoka ki t ap defann Tiki. Men nou pa t rive met Tiki deyò paske arestasyon an te politik.

ki te gen de trè bòn relasyon avèk premye dam nan, li toujou kenbe relasyon l avèk èks premye dam nan, Madam Martine Moïse. De trè souvan nan vire won Madam Martine ap fè atravè peyi a, ou toujou wè Ti Guy bò kote l. E se sa k pral fè ke Ti Guy te twouve l. nan depatman di Sidès vandredi 24 desanm 2021 an. Sa ki gen ta jwe nan depatman di Sidès? Ebyen, ekip ex premye dam nan, Madam Martine Moïse, te bay figi yon ansanm de jwèt, kado bagay Nowèl pou timoun. Ebyen, misye desann Jakmèl nan yon gagè. baz li, paske depite ki gen baz enpe patou, li kouvri prèske tout gran sid la li menm, ebyen l al fè distribisyon jwèt. Se pa t yon aktivite sendikal. Li t al fè yon distribisyon jwèt nan Jakmèl. Lè li fin fè distribisyon an, l ap retounen lakay li. Olye ke Ti Guy antre Miyagwàn. Men li antre Pòtoprens. Poukisa? Paske Ti Guy te bay kontribisyon l avèk komisè Muscadin nan depatman Nip pou te demantle yon pistan gang ki te nan zòn Chalon. Nou tout ki anndan peyi a, laprès an patikilye, Nou konnen gang sa te nan chalon an ki tap fè pale de li seryezman kote ke moun pap kapab antre nan gran sid la. Depi w rive chalon tout malè kapab rive w ni lè wap pral nan sid e ni lè wap antre pòtoprens. Lè yo pran w yo pran machin ou, yo fouye w pran tout sa ke w genyen, si yo pa tiye w yo bat ou, yo fè w bay ranson, yo fè kadejak sou medam yo, tout yon seri de egzaksyon. Ebyen. Afè komisè Muscadin ki tap fon ap fon travay fòmidab anba a ebyen ti guy te pote tout sipòl pou demantele gang sa majorite moun te nan gang sa kouri kite chalon kite miragwàn yo vin refije yo nan matisan e se la ke yap batay eske kilès ki responsab yo matisan a kilès yo ye kilès ki kòmandan yo. m pa kapab di w, men nou te toujou konn tande gang sa a yo te trè pwòch ansyen senatè Nenel Cassy. M pa di se li k ap dirije yo, men sa fè anpil bri nan tout radyo a chak fwa gon moun ki viktim. Mètnan, kounye a la a, Tiki ap antre Pòtoprens, li te. Madanm ni, selon sa ke madanm ni di, li te sòti nan maten lakay li pou kont li. Men o kou de wout, li genlè te pran lòt moun pou desann Jakmèl avè l. Ou di mwen, lè l rive Jakmèl e l ap tounen, li te gen moun avè l. Selon sa ke yon gran frè Gi ki abite Kawfou di mwen e di lòt moun, Didi te genyen 7 moun avè l nan machin nan lè l ap sòti Jakmèl. Li menm fè 6. Lè l rive Kafou, li mete 2 moun atè. E 2 moun sa yo li mete atè Kafou a, gen youn ladan l se yon bon zanmi l. Li genyen yon otèl nan Kafou a, okontrè l konn dòmi lakay li nan otèl la. Lòt moun nan, frè a poko di ki moun li ye. Men li te depoze 2 moun sa yo Kafou. Li kontinye antre Pòtoprens avèk lòt 3 moun yo plis li menm fè 4. Lè l rive Matisan, pwoblèm nan vin pwodui. Ki pwoblèm ki poze Matisan? Ki sa k rive ki pral koz? Bon, la ou menm ou pa menm vle pale de asasina. Ki sa k rive Matisan apre tout pakou sa yo li fè, Guy Paullinus fè? Lè l rive Matisan, ou di pwoblèm nan pral poze. Ki pwoblèm ki fè jodi a?

Ti Guy rive Matisan, yo ba li 2 bal, yo tiye li. Nan 3 lòt moun ki te avèk li yo nan machin nan, yo tiye 2 ladan yo e katriyèm moun nan, yo lage l, li ale nan komisarya Dèlma 33. E se sa vòs la di. Kounye a, se vòs sa sikile atravè tout rezo sosyo yo, atravè mond lan. E touswit mwen vin antre an kontak avèk Madanm Gi e avèk lòt fanmi yo, lòt moun, lòt zanmi, lòt kamarad. Nou fè tout vandredi 24 la ap fè demach pou nou konnen efektivman èske Ti Gi asasinen. Nou fè tout sware a, nou leve nan samdi maten, nou kontinye fè tout. Nan ki kondisyon voice ou tande a vin jwenn ou, li mouri, èske te gen afontman? Nan ki kondisyon yo voice la di l asasinen?
Bon voice la pa di nan ki kondisyon sof ke yo di ke li rive matisan bon nèg gang ame bare l yo ba l 2 bal yo tiye 2 nan lòt moun ki t avèk li yo lòt moun nan yo voye l ale yo pa tiye l kounya la. Kounya kot lòt moun ki t avèk yo voye al yo pa tiye l la kote li? Bon map map li kounye a moun sa yo di ki sa vre la.
Yo di moun sa gen yon non ki rele Diaz. Bon Diaz la bon m pa konnen tout ankèt kap mennen nou poko konnen Diaz la ki moun li ye. Kounye a la de vandredi jiska lendi nap demach nou pa janm ka jwenn ni kadav. ni foto kadav gen yon foto kap sikile sou rezo sosyo yo foto sa a date depi 2020 li pa gen anyen pou l wè avèk Tiki paske fanmi Tiki di foto sa a pa Tiki madanm ni pitit li frè li yo zanmi li yo di foto sa a pa foto Tiki e gen youn nan frè yo ki di mwen foto sa a lè l al fè rechèch sou foto a foto a date depi 2020 li pa gen anyen pou l wè avèk Tiki sa vle di ke. Le fèt ke nou pa kab jwenn tike, n al nan komisarya, n al nan mòg, n ale lopital, nou pa jwenn tike, pa gen pèsonn ki rele pou mande ranson, kòmkwa yo ta kidnape tike, nou pa jwenn anyen, tout demach nou, pa bliye, se transpòtè ke nou ye. Nan Sid la nou konnen byen, Pòtay Leyogàn, Matisan jiska tout lòt rès depatman Gran Sid la, nou konnen yo, nou konn moun yo, nou atè a tou. mentnan. Nou fè tout demach nou, nou voye nan tout koridò ki genyen nan Matisan an, de Matisan 17 jiska Matisan 7, nou fè tout demach, antre nan koridò, voye moun, fè tout demach pou nou, nou pa wè ni machin, nou pa wè ni kò yo, e nou rele nan telefòn Didi, telefòn nan sone san repons, pa gen moun ki dekwoche telefòn nan, ebyen. Pa rapò avèk sa, nou vin rann nou kont ke nou pa k ap kenbe tèz ke Ti Guy asasinen avèk 2 lòt moun ki t avè l, nou di Ti Guy pote dispari avèk 2 nan 3 moun ki t avèk li yo, paske twazyèm moun sa a li vivan e se li menm n ap fè demach pou nou wè kòman nou ta jwenn moun sa a, paske Dam Ti Guy akonpaye de 2 avoka. Li t al nan dcpj, l al pote plent. Dosye a nan men dcpj e n mande dcpj pou ke yo menm y al mennen ankèt paske 2 moun gran frè a di ki te avè l nan machin nan ki desann Kafou a, yo konnen moun sa yo e frè a pral genyen pou l al reponn kesyon dcpj tou e kounye a la pou dcpj li menm li kapab. Jwenn moun sa yo nan kafou, poze yo kesyon pou yo bay lòt 3 moun ki t avèk Guy nan machin nan ki moun yo ye. Moun ki pa mouri a yo te lage a, poukisa yo lage l? Poukisa yo di yo tiye lòt 3 moun yo, yo pa yo pa tiye misye yo lage l? Tout sa yo se dcpj. Humm.
Ou tande koze? Ayiti se peyi kote moun akize moun jan yo vle, se peyi kote chak moun gen dwa pou yo di sa yo pi pito sou kiyès. Pandansetan, moun nan konnen pa gen okenn swivi k ap fèt pou poze l kestyon. Eske vrèman se ta mesye a ki ta touye bra dwat Martine Moïse pandan l t ap pote zam ale? Koze m anpil. Anpil kesyon pou n poze. Humm. Gwo gè antre Youri Latortue e Ariel Henry. Youri frape lestomak li, frape pye l. Li di tonnè kraze l sa pap pase konsa. Gade koze. Pandan w di ou rete wap gade, ou wè jan m pèsonalize bagay la men sou le teren e yè ankò mwen pale a de moun Gonayiv pou m wè kisa kap fèt, konnen vil la te an ebilisyon aprè vizit direktè jeneral la men. nan moun ki sou plas yo kap fè mouvman sa pou anpeche seremoni an fèt Gonayiv la, yo di m, paske mwen pa sou plas, patizon yo ladann.
Bon, ekoute, sa fè mwen m toujou di fò yo devlope kapasite politik, paske menm moun ki te avan. Ki te konn ap di jisteman pa òganize pou 2 janvye. Yo la, yo konnen kesyon Gonayiv la se yon kesyon ekstrèmman ki konplèks. Jodi a, si w al Gonayiv tou, w ap wè gen siyatè, moun ki siyen akò, ki di yo pa nan premye janvye. W ap wè gen lòt moun. Kesyon yo anpil paske pa bliye lè onivo dlopozisyon nou rasanble, nou rasanble anpil moun e tout moun ki anndan. Manifestasyon e pa nesesèman moun ki avè nou, nou te reyalize yon grand alyans. E jodi a, keswa moun ki te nan alyans sa a, keseswa moun, ebyen, ki siyen akò a, sou Algonac, w ap wè yo toujou gen pwoblèm pa rapò a òganizasyon. Sa fè mwen pale de kapasite politik.
Non, men se double jeu a bezwen wè, yon kote w di w ap kanpe gade, yon kote patizan w sou le teren. Non, lè w di patizan, jisteman, se kiyès? Paske nan Grenn Alyans ki te reyalize a, se te patizan tout pati ki te la. Tout pati te la e ke jodi a, yo menm, mwen di w menm moun ki siyen, yo di yo pa dakò a premye janvye a. Nou menm nou gen yon kowòdinasyon kominal ki li menm gen 21 manm ladan l, ki ap jere kowòdinasyon kominal la. Li pa genyen ni de prè ni de lwen pou l vin sou teren, ni patisipe nan anyen k ap fèt. Se le mot dòd di pati. Non mwen vle pale la sètadi de moun ki al tire sou stand nou konnen gon chapantye ki pran bal e genyen dife ke yo tante mete nan yon biznis ajan egzekitif enterimè Gonayiv la tire ki genyen nan vil la se de sa mwen menm mwen vle pale.
Se de evènman regretab ki rive e se pètèt sa mwen toujou di ke lè, mwen repete mo ankò, kapasite politik de reyalizasyon pa pa bliye ke Gonayiv se yon vil ki toutafè meurtri, lè w rive ladan l ou manke lejitimite, ou pa gen legalite, ebyen gon jan pou ke ou devlope kapasite. So pou ke w chita pale avèk tout moun, pou w tande tout moun. Si genyen de pawòl ke w di fò w respekte yo. Donk mwen kwè ke jodi a nan yon sitiyasyon konsa fò genyen petèt moun ki gen eksperyans ki pou fè l e ki pou reyalize l. Donk se nan sans sa ke mwen menm mwen pale de kapasite politik paske vil nou an jodi a ki Gonayiv nou panse ke se yon vil sitou ki mande yon dyalòg, yon dyalòg pwofon. Dyalòg pou ke lè ou tande moun nan ou pa tande l jis pou w tande l, ou tande l pou w ka gade e pou w ka konprann li. Donk se poutèt sa mwen pale w de kapasite politik paske nan vil sa a jisteman kèlkeswa evènman k ap reyalize gen yon kapasite politik pou w mete pou w reyalize l paske se yon vil militant. si se pa sa ou pap ka ou pap ka arive fèl il fò konprann e gen de vil militant depi 1986 tankou tigwav gonayiv ebyen se de vil jisteman ki mande yon apwòch politik ki diferant e se nan sans sa ke m panse ke jodi a tout moun ki nan politik defakto tout otorite yo dwe konprann sa. Sa sa vle di apwòch politik diferant? Nan ka sa k ap pase la, pou aktivite a kapab posib.
Non, m pa gen pou m detèmine sa k ap fèt si pa aktivite ke sa. Non, mwen mande w sa sa vle di, apwòch diferant lan. Lè m di apwòch, se yon vil ki mobilize politik prèske 24 sou 24. Se de vil ki jwe de gran wòl an 86, an 2004. Se de vil ki te toujou a lavangard de sa k ap konprann. Se de vil ki kèlkefwa plis politik ke Pòtoprens. Donk, lè m di apwòch politik la. Se pa yon apwòch politik kote ke w ap kanpe e w ap preche epi tout moun ap di amèn. Se yon apwòch kote ke ou dwe tande tout moun, ou dwe konprann pou ke w rive egzakteman nan sa k dwe fèt la. Donk, mwen menm, se apwòch sa a ke m toujou genyen Gonayiv nan pale a tout moun. Donk, mwen kwè ke jodi a, e jan m sot di a,